Gen doktè, gen enfimye. Ebyen nan le metye dè zam, ya dè zofisye, ya le pèsonèl de twoup. Pa gen okenn jan ke on enfimyè ki gen 25 an de sèvis ka opere w. Èske w dakò? Se pa paske yon bòs mason mèt pè l pandan 30 an ki vle di ke l ka trase kay, oubyen ke l ka jwe wòl yon enjenyè. Enben, dans notre police, malheureusement, le personnel de troupe avec le temps devient officier. Juste qu'avec le temps. Donc, ce qui explique que nou jus gen de tacticiens.

E Ayisyen vrèman pa konn kiyès li ye. E se pa fòt li an plis. Yo rakonte nou kiyès nou ye lan fason pa yo. Yo fè nou konprann ke n limite e nou aksepte limit la. E se pa pou ryen kom pep yo fe nou sa nou vle e on ne pi pe mou. M aprann de eksperyans sa ke on moun se tankou on disk di kounyea li reyaji pa rapò a done ke w met ladan l. Nou se moun sa ke nou ye a paske se sa yo fe de nou.

ditou. E malerezman, gen de twa moun ki wè sa e ki konprann men, ils ont peur. M pral eksplike m yon lòt jan. L'Université d'Etat d'Haïti gradye chak ane dè milye de pwofesyonèl, ikonpri lè zekòl teknik, dè milye de pwofesyonèl, chak ane. Ki ret viv Ayiti. Nou dakò. Plis dè Ayisyen ki pati k al etidye aletranje e ki deside menm jan avè m tounen ann Ayiti. Donk, on a dè pwofesyonèl loko, nou gen dè pwofesyonèl tou k al etidye deyò k vini. Peyi a santi prezans moun sa yo.

3 a leksteryè, 6 an Ayiti. Donk, 6 pwomosyon an 1 an ba w 2 mwa fòmasyon. Sa ajan de sekirite w t ap fòme? Ojoudwi, se son teu ki nan eta majò a la a. Ke w ta renmen k ap pwodui pou ou dè politik piblik de sekirite. Je suis désolé. Alò w panse yon nèg kankou m y ap renmen mande yon sistèm parèy? Jamè! Ditou. La polis nasyonal a ete kreye an 95. De 1995 a 2004, sa te donn 9 an. Le 9 premye ane de sèt polis, se politisyen sivil ki te direktè l. Le 9 premye ane de sèt polis, se te politisyen sivil ki te direktè ekòl nasyonal de polis. Silteplè, le premye teknisyen an sekirite ke polis sa pral konnen se 9 ans plus tard, ki est-il? Un marin. Mesye Léon Charles ki a fè l'Académie Navale de la Colombie, on marin pou met DG pnh on peyi. Donk. Aujourd'hui nous vivons un résultat, pas plus, et je vais encore plus loin. Pou èt direktè jeneral de polis, preweki nimewo 1, branche ti anbasad ou pou kòmanse. Preweki nimewo 2, al fè yon metriz.

Kisa kou sa a ye? Se yon kou de sekurite rejyonal ki sanksyone pou yon dokiman de metriz. Gen anpil nan komisè sa yo ka ale, vu ke yo pat gen yon lisans dabò yo ba yo yon sètifika de patisipasyon. Si w te gen yon lisans ke yo menm yo rekonèt, yo ba w. Diplome de maitrise ou. Men ankwa 1 kou de sekirite rejyonal bral ede m nan fonksyon de kòmandan an chèf polis mwen kote son kou eta majò m ta sipoze pran. Donk se ki eksplik ke. J'ai compris. Mwen konprann sa k rive m nan, mwen konprann sa k rive peyi a. Paske j'ai eu 2 ans et 8 mois pou m te etidye e konprann sa k pase a. Ou konnen ke Ecole Nationale de Police gon cursus akademik. Menm cursus sa gen de pwomosyon k fè 3 mwa ladan l. Menm cursus sa gen de pwomosyon k fè 9 mwa ladan l. M pa konprann son cursus. Elastik s on ekstensò. De pli, ledikasyon nasyonal de se peyi ne rekonè pa le diplome desène pa Lekòl Nasyonal de Polis. Donk s on moso bristòl an yo pa ka fè avè l. Dayè, m ap oze di l, pa gen yon venkatriyèm pwomosyon, m pa konn pou lòt pwomosyon yo. Pa gen on ajan de la 24 kèm pwomosyon kap pran diplòm li an kounye an poul wè kote pou minis jistis alepòk la te siyen ke siyati l la yo mete kote pou direktè ekòl nasyonal de polis la siyen an misye siyen espas minis jistis la ret vid malgre tou yo lonje papye a ba yo konsa se di ke menm le ministè de la jistis nè pa o kouran de se dokiman ki l detyèn e dokiman sa nan okin valè akademik je konpri.